Well, map di bonswa, sa depan lè ou pral tande video sa, bonjou tou, sa depan si yon lè maten ou pral tande l. Mwen gen 2 3 jou mwen pa prezan sou chanèl la. Se pa pou di w mwen bay vag ni mwen bliye nou. Mwen toujou ap panse pou nou de konsèy e de bagay ki prezan nan sosyete a. De bagay tou ki kapab itil nou an reyalite sa n ap viv la jounen jodi a. Sa ka rive gen kèk moun ki pa gen vizyon pou yo wè sa k rive a, konsekans li. Men m rete kwè ki yon bagay natirèl e nòmal ki pral rann ke nou menm. k ap viv jounen jodi a konprann kèk reyalite. M pa konn kòman nou wè fiti peyi a, ki sa nou panse de pwòp peyi nou ki se peyi Dayiti. Kote ke tout moun kap viv jounen jodi a yap viv sèlman pou tèt yo, yo pap viv pou fiti. Yo pa konn afè jenès la, yo sèlman kite peyi ap plonje. Se kòm si m ta di w son sak wòch ki tonbe lan yon lanmè epi kap plonje, kap fè fon. Pafwa m mande, èske Ayiti te jwe vreman? Epi pafwa m reflechi m di ki avni timoun sa yo nan 10 an ankò kap leve an Ayiti petèt se Ayiti se ra peyi lekòl fèmen legliz ap fonksyone komisarya ap fonksyone Tout lòt aktivite ap fonksyone, men lekòl fèmen, mwen mande kisa timoun yo fè yo, kisa timoun yo gen pou yo wè avèk politik peyi a? Kisa le, ki pwoblèm lekòl avèk peyi a? Ki pwoblèm jenès la avèk peyi a? Mwen imajine se bagay sa yo kap fòme gang. Bagay kap fè aktyalite nan semèn sa a, se de, nap tande, ke Ozetazini, Kanada an Frans bloke viza 2 òm dafè e òm politik an Ayiti. Pou mwen, m pa osi satisfè de sa k fèt la. Pou m te satisfè, se pa t viza yo pou yo te bloke, men se pito viza fanmi yo, pitit yo, madanm yo k ap viv peyi etranje ki koz. Yo pa gen enterè an Ayiti pou yo met sekirite. Yo pa gen enterè an Ayiti pou yo kreye enstabilite. Paske fanmi yo ap viv lòt peyi. Tout peyi te dwe kòmanse leve kont yo. Soutou pou politisyen yo. Premye moun pou yo te pran ni madanm yo, ni pitit yo. Tout fanmi yo, tout moun ki pwòch a yo menm. Bak yo an Ayiti. Epi pa menm bak yo non depote yo ba yo kat blanch se pitit senatè debite òm dafè an ayiti poutèt rezon k fè yo kap yo pap konstri nan peyi yo yo pap envesti nan peyi yo yo pito envesti nan gang ke envesti nan jenès la Yo pito envesti lan gang ke yo envesti lan edikasyon, yo pito envesti lan gang ke yo fè yon bèl lopital lakay yo, e paske depi yo malad yo konnen yo gen viza yo kapab moute avyon pou yo pati. Yo konnen depi madanm yo malad, madanm yo pap viv an Ayiti. Men nou an mwad novanm, Lekòl gen 3 mwa depi l ouvè, 2 mwa depi l ouvè. Tout pitit malere chita, men tout pitit gran nèg yo menm al lekòl aletranje. M pa konn kòman nou wè bagay sa a, men bagay sa a. Gen moun ki gen espwa Ayiti ap chanje, mwen menm mwen gen espwa Ayiti ap pi mal chak jou. Poutèt rezon an senp, kòman nou wè ann Ayiti lan dizan, kenzan ankò? avèk jenès sa kap leve kounya pa ka al lekòl kòman nou wèl kounya sak pase pitit malere pa pa gen aksè menm al lekòl ankò kounya ata lekòl vin yon vi de liks an ayiti manje vin yon vi de liks an ayiti wap rive yon moman wap moute yon chodyè an ayiti epi se bandi kap desann liv ou. Se sa l kòmanse ye. Men gon lè, menm manje ap li, se yon vi de liks l ap ye ann Ayiti pou manje. Se yon liks li ye. Mwen m te gen chans al lekòl, m te etidye, men timoun kounye a yo pa gen chans al lekòl. Yo t ap pale jenerasyon 2000, jenerasyon 1900. Men se de jenerasyon 2020 an menm, ventyèm syèk la menm, sa nou di avèk li? E pitit moun 1900 yo msa nou di avèk yo? Men yo pa ka al lekòl kounya yo chita, kisa nou di avèk yo? Mwen wont tèt mwen. Mpa egrèt kem te ayisyen men mwen wont tèt mwen dèske mse ayisyen. Rezon an senp, mpa gen peyi. M pa egrèt ke m te Ayisyen, men mwen wont dèske m se Ayisyen. Poutèt m pa gen valè devan lòt nasyon. Nou rann Ayisyen san valè. E nou tèlman rann yo san valè, kounye a la, nou rann menm edikasyon nou, nou fèmen nan peyi nou. M ta mande n si n pa santi nou wont. Kankou Lanbè, Youri Latòti, men m ta mande yo si yo pa t al lekòl èske yo t ap sa yo ye jodi a? Tout politisyen san wont sa yo, eske yo tap sa yo ye jodi a si yo pat al lekòl? Kòman ou fèmen lekòl nan yon peyi? Sa fè wont mezanmi, nou pa wont. Sak pase, yo youn ladan yo pa gen enterè pou ouvè lekòl, rezon an 1. Yo pa kreye an Ayiti pou yo di yo gon kolèj. menm kòb yap antre, 2 pi gwo bagay yo fè kounya la yo konn sa yo fè, yo fè tout paran peye lekòl anvan lekòl ouvè. A di yo gentan gon yon valè milyon yo anmase lan men yo, yo pa gen pwoblèm ak sa. Lè rive lan mas, avril, me, ya reouvè lekòl ankò pou yo pran ti rès kòb ane a, epi pandan se tan ti moun yo pase ane a yo pa konn anyen, yo pa al lekòl vre. Poutèt se sa yo fè kounye a la, tankou timoun gen anpil kolèj timoun yo ye, yo fè yo peye depi yon mwa davans. Tout kòb sa yo lan men yo. E yo p ap remèt kòb yo. Timoun yo chita lakay yo, yo menm y ap, y ap, y ap gagote kòb yo avèk fanmi yo. Men mwen menm, pou m te satisfè nan sa k fèt la, yo te sipoze pran tankou mesye sa yo, Youri Latòti, Moyiz Janchal, Jozèf Lanbè, Grasya Dèlva. Grasya yon ti jan poze l wi men m pa vle kite youn. Se tout m ta renmen. Poutèt yo tout konsène. Yo pa vle chita ansanm pou yo fè peyi. Men si yo te pran pitit yo, madanm yo, yo t ap viv lan menm ensekirite a, yo t ap viv lan menm posibilite yo pa enposibilite yo pa ka al lekòl, yo t ap viv lan menm enposibilite kote yo fèm anndan kay yo pa ka soti, m ba w garanti nou t ap gen yon lòt Ayiti k t ap dous. Poutèt yo t ap di, Mh, oken peyi pa vle wè nou, ni fanmi nou, ni anyen, anben men sa n ap fè, An nou kreye lòd nan peyi nou, an n kreye posib, an n kreye posiblite pou nou viv lan peyi nou, pou fanmi nou viv lan peyi nou. Yo t ap mete lòd. Poutèt m t ap suiv yon emisyon, gen youn ki di, Lan disit senkan ankò, nan kèlkelanswa zòn ou rete, Son bandi kap baw otorizasyon lè pou antre, se li kap baw otorizasyon lè pou sòti. E li menm bandi sa, lap kapab fè sal vle sou katye a, menm anndan lakay ou. Men misye sal te di a 5 an poko rive, mkwè li te di sa an 2019, konsa? Ou an 2020, 5 an poko rive, sal te di a se sa kap fèt. E l di li poko wè oken posiblite pou yo kreye lòd an Ayiti. E sa l di a se vre. Men si yo pa kreye oken posiblite ni yo pa menm ko panse pou yo fè, pou yo manyen ling pou yo mete lòd an Ayiti. E fòk mwen di nou sa, menm mesye sa yo se lan enstabilite yo kreye, yo kreye richès yo. Se sa k fè yo pa vle mete lòd an Ayiti. Lòt bagay yo gen, yo konnen pitit yo madanm yo, menm lè yo ta mouri jodi a pitit yo madanm yo gen viza, yo gen rezidans, y asire lòt kote. Anpil ladan yo pitit yo se ameriken yo ye poutèt yo fi yo yo yo pitit yo fèt lòt kote. Anpil ladan yo pitit yo se kanadyen yo ye poutèt yo fèt sou teritwa kanadyen. Nou menm malere kisa nou ye? Ayisyen nou ye, ki kote nou kapab ale la a Sendomeng nou kapab rive, Dominiken ap ranse avèk nou, yo pa ba nou valè, y ap choute nou chak jou. Epi, lè timoun nou fèt nan Repiblik Dominiken, li se toujou Ayisyen, poutèt m ap gade yon zanmi la a, m t ap pale ansanm avèk li avansyè, li gen de jèn demwazèl ki fèt. nan teritwa dominiken an, yo fini klas yo, li ta renmen voye yo nan inivèsite, oblije se yon paspò ayisyen l al fè pou l kapab voye yo nan inivèsite, li kouche paspò a li pa ka jwenn li, timoun yo chita la, yo pa ka al nan inivèsite. Pandansetan yo fèt nan tè a, yo gen yon akdenesans nan men yo ki se yon akdenesans ki gen logo peyi dominiken an sou li, Men alyans sa pa valab ni pou Ayiti ni pou Isit Sendomeng. Rezon k fè l pa valab ni pou Ayiti ni pou Isit Sendomeng, ok yo t asepte al lekòl avèk li, yo fini lekòl kounye a la, men yo ta ba yo yon papye, menm lè yo te ba yon sèl ola k te di dèyè l te make non vote, yo ta ba yo yon papye pou yo ta kapab travay nan peyi sa Pou yo ta kapab al nan inivèsite pou y aprann yon bagay. Pou y al aprann yon bagay se yon paspò yo voye yo al fè lan anbasadè peyi pa w la pou kapab ba ou l. Li kouche yon paspò paske wa gen ennan yo pa ba li l. Di m non mezanmi, èske nou konprann sa k ap fèt la? Èske nou wè mizè timoun yo? Èske nou wè mizè malere? Kiyès ki mete nou nan mizè sa a? Politisyen lakay non. Ou wè tout mizè Ayisyen ap pase, al mouri lan lanmè, al mouri lan lanmè, ap viv lòt kote ap pran imilyasyon gen anpil ayisyen ki pat gen ki pa tap janm pati kite peyi yo non si n te gen peyi men kounya nou vin rive lon moman se tout ayisyen ki vle pati kite peyi a poutèt yo pa gen lechwa se tout ayisyen ki vle pati kite peyi a paske yo pa gen lechwa rezon an senp se demagoji kap fèt lakay ou lakay nou lavi nou pa asire menm pou 24 èdtan. Sa vin rann yo pa ba nou menm lè n ap pran imilyasyon nou oblije reziye nou epi kote k pi fasil pou n kouri se isit Repiblik Dominiken poutèt se la k pi pre nou se li nou pi fasil kapab rive sa k gen posiblite yo lage kò yon lòt kote sa k pa kapab se la yo rete men Di m non, kòman nou wè sa? Kòman nou santi sa? Ki sa nou vle fè? Ki sa nou deside fè avèk peyi? Kòman nou santi nou jenès yo? Nou menm jèn kounye a ki gen timoun yo, ki avni nou wè pou timoun yo? Yo di m chak jou m ap di sa. Si m pa t genyen, m pa t konn anyen. M t ap santi m s on moun ki fini. M swete nou wè kòman peyi a ye, nou panse epi nou reflechi avèk sa k dwèt. Mennen kè m fè m mal pou nou. Se la m kite nou. M p ap fè videyo a twò long.